Bonsoir, bonsoir, bonjour, depandaman de lè wap gade video sa, nou kontan antre lakay ou pou premye sòti emisyon sa, se Adelante ki se titre emisyon an, non pa mwen se Renald Charles, anpil moun konnen m sou non Mister Chilling. Donk, Adelante se yon emisyon a karaktè sosyokiltirèl paske andedan Adelante nou fè analiz, donk nou pale d'amour, nou pale sosyal andedan Adelante, nou ede w konprann reyalite lavi andedan Adelante. Donk, se yon emisyon ke ou menm ki ap gade nou ou gen enterè pou ke ou kapab Swiv nou sou YouTube e egalman sou Facebook pou ke w kapab aprann avèk nou kèk bagay. Paske anndan Adelante nou pral envite de zanmi pou ke nou kapab fè analiz avèk yo de sur de sitiyasyon e sur de pwoblèm donk kèlkeswa sur le plan amoureux, kèlkeswa sur le plan social, sur le plan culturel donk m panse ke se ap Vrèman enteresan pou ke ou kapab rete avèk nou nan emisyon sa a ki se Adelante. Abòne avèk chanèl YouTube lan ki se Mister Chilling. Ebyen se pi gwo sipò ke wap kapab ban nou. Deja nou di w mèsi paske Wap fèl, wap abòne, wap like e wap pataje videyo nou yo. Brèf, nou kontan antre lakay ou yon lòt fwa ankò pou nou kapab al enjoy premyè sòti emisyon sa a ki se Adelante. Donk Adelante reyalize se pa rapò. Adelante reyalize par Tchill Production Donk Tchill Production li reyalize spot, odyovizyèl, li fè anpil lòt bagay ankò donk ou kapab kontakte nou nan 849 701 44 77 Donk jodi an li enpòtan pou nou pale de lanmou Men, rezon ki fè nou chwazi ap pale de lanmou, se paske tou senpleman mond lan an swa, li te kreye sou baz lanmou. Sa vle di, si pa t gen lanmou jounen jodi a la, pa t ap gen mond lan, pa t ap genyen mwen menm, pa t ap gen ou menm, pa t ap gen lòt. Ok, an nou demare avèk lanmou ki se yon santiman datachman. Lanmou ki se yon santiman ke chak moun defini l nan fason ke yo kapab, men lanmou se yon bagay ki nòb, se yon bagay ki swa, chak moun ta dwe pwoteje li, chak moun ta dwe kòmsi ba li vrè sans ke li genyen an, men se domaj anpil nan nou, nou itilize lanmou pou nou fè mal, Nou pase yon fason pou n fè santi ke se lanmou ke nou gen pou yon moun pou nou fè l yon bagay mal. Lè n di pou n fè l yon bagay mal, sa n vle di pou otan ke aksepte di yon moun ke w renmen l kòmsi se yon mal ke w pral fè l, aksepte di yon moun kòmsi tout sa l ta renmen tande pou genyen konfyans li, pou konkeri kè l, se pa sa nou di ki se yon mal. Men, sa ki esansyèl la, se lè ou pa renmen moun nan tout bon vre, epi ou fè l santi ke w renmen l, men poutan ou jis bezwen abize l, e ou fè l santi ke w renmen l jis pou w genyen konfyans li, epi kounya la, moun sa a Ou vin arive genyen l, epi ou fin abize l byen abize, apre sa ou pa rete, ou kite moun sa. Ok? Donk la a se kote ki move nan lanmou. Men, gen yon lòt kote ki bon nan lanmou. Se lè pa egzanp ou renmen moun nan, ou fè moun nan santi ke w renmen l, ou fè moun nan kòmsi wè nan aksyon w fason ke ou menm Ou trete l fason ke w pale avè l, ou fè l santi ke w renmen l tout bon. Lepli souvan, moun ki renmen w tout bon an, li konn pa fasil pou l rive konkeri kè w. Moun kòmsi e ki wè w epi ki petèt t ap swiv ou kèlke pa oubyen ki. te gintan gen abitid wè w oubyen ki fenk wè w, pa egzanp yon moun ka fè pon epi li renmen w, yon moun ka fè pon epi bote estetik ou fè moun sa a pa wè lòt moun aprè ou menm men san li pa rann kont ke apa de bote. eksteryè lan, li ta dwe chèche konnen moun sa a ke li renmen an, moun sa a ke l santi ke l renmen an, li ta dwe chèche konnen kèk bagay de li. Kisa moun sa a ka fè e kisa l pa ka fè? E moun sa a ke w renmen an, ki defo ke l genyen e ki defo ke l pa genyen? Donk, fòk ou eseye chèche konnen, byenke yo toujou di depi w renmen yon moun, ou oblije aksepte l avèk tout defo ke l genyen, men gen de defo ki pa akseptab nap dakò avèm ok ok m pa vle di men gen de defo ki pa akseptab donk si w renmen yon moun ou oblije aksepte l avèk tout defo l ni kalite l donk gen de defo si w santi w paka ou paka jere l ou oblije fè yon kraze kite sa oubyen byen avan ou te gentan wè defo a byen avan w antre nan relasyon an ou pa tanmen antre menm ou just kanpe nan wout ok lanmou Se yon bagay ki noble, se yon bagay ki trè jovyal, se yon bagay ki trè sansib. Lanmou nèk en van cho, lanmou pa gen zo, lanmou pa gen vyann, lanmou pa ka pale. Men, se yon santiman datachman ki nan chak èt imen. Donk, menm bèt lan. Menm bèt lan li genyen lanmou lakay li. Wap gade wap wè chat lan lèl fè pitit li wap wè kòmanl pran swenl. Wap gade wap wè chyen an egalman kòman li pote pitit li nan bouch li. Wap wè on poul pa egzanp lè pa egzanp li fin ponn ze an epi li kouve aprè sa li kale wap wè kòman li vyolan pou pitit li e li jere pitit li anba zèl li sa vle di son sòt de lanmou ke bèt lan li menm li genyen sa vle di ou menm ki lòm e Ou ta dwe pran lanmou an kòm etan yon yon bagay ki m pa wè kòman m ta di e nou menm lòm nou ta kapab jere dosye lanmou an. Men sa ki esansyèl ke mwen menm mwen vle nou konnen aswè a, souvan Gen de moun ou konn rankontre sou wout ou. Vrèman, ou renmen moun sa a, ou renmen l, ou renmen l depase. Men poutan, lè w al pale avèk moun sa a, se pa ou menm li renmen. Ou ka renmen yon moun, moun nan pa renmen w. Ou ka renmen l, li pa renmen w. Sa rive souvan. Men, pandansetan ou ka renmen moun nan, moun nan pa renmen w, fason w, sajès ou, fason ke w ap pale avèk moun nan, atirans ke w ba li, kòman w trete l ka fè moun sa a vin renmen w plis ke jan li menm Li renmnw. Men kounye a la, lè pa egzanp ou fin fè tout travay sa yo ou fin fè a, e ke ou fè moun nan gen konfyans nan ou, ou fè moun nan konnen ke ou renmen l, epi moun nan, ou bay moun nan, ou fè tout sa ou kapab pou fè moun nan, pou rann moun nan vin renmen w. Men kounye a la, lè moun sa vin renmen w, fòk ou fè yon jan pou ke ou kapab toujou genyen. menm e panse ou te genyen dè le debi. Sa vle di depi lè w te fèk rankontre moun nan, ou te santi w te renmen l, fòk ou toujou kenbe menm santiman damou sa a. E si w pa kenbe menm santiman damou sa a, si w pa kenbe menm santiman damou sa a, moun sa a pi devan, li pral di se pi gwo regrè ke li genyen nan vi l. Paske tou senpleman, Oparavan lè w te fèk rankontre l, li pa t renmen w. Ok, li pa t renmen w. Se pale w pale avè l, li konprann e ke li vin aksepte w nan vi l. Si moun nan li vin aksepte w nan vi l, pa gen ankenn rezon pou ke ou menm ou fè moun sa vin deteste w. E lè moun sa vin deteste w, li kapab rayi w 4 fwa plis ke jan ke jan l te renmen w lan. Admèt avè m. Ok? Donk, e. Lòt pwoblèm ke nou estime ki genyen ankò nan lanmou souvan gen de moun ou konn renmen, ou renmen moun nan depase ou menm ou renmen l men lè wal pale avè l li pa wè w se pa ou menm li vle epoutan gon lòt moun ki wè l pandanstan ou menm ou renmen moun nan ou ta renmen fè tout vi w avè l Tande byen wi, ou renmen moun nan ou ta renmen fè tout viw avèl. Men poutan, se pa ou menm li vle. Se pa ou menm li vle. Men gon lòt gagotè, gon lòt moun kòmsi ki an kèlke sòt renmenl. Men li renmenl li pa renmenl poul ret avèl. Li renmenl poul just pase de twa bèl moman avèl apresa li jetel. Se moun sa a pral wè jèn fi an, li pral aksepte l anpil. Sa k fè m di jèn fi paske lepli souvan, se konsa li toujou reprezante. Souvan, moun ki renmen w lan, se pa li menm ou aksepte nan koup. Moun ki renmen w, alò, nenpòt moun ki pale avè w kapab toujou renmen w, men, èske vrèman vre moun sa a s on moun ki renmen w pou ki l rete avè w, oubyen èske s on moun kòmsi ki renmen w, Pou ke li fè de twa mwa ou byen pase de twa bèl moman avè w apre sa li jete l. Men, jounen jodi a, gen anpil nan nou ki viktim de sa. Gen anpil nan nou ki viktim de fòm de relasyon sa yo. Se, pas, bon, lòt pwoblèm ki gen ankò, Defwa w konn wè moun nan, talè m tap pale de sa nan yon gwoup, yon ti diri san pay, moun yo konprann yo di w ti diri san pay, se avèk ti diri san pay y ap mache. Men kounye a la ok, ou wè yon ti diri san pay, se pa ou menm sèlman k wè l, gen plizyè lòt moun ki wè l. Èske ti diri san pay sa a ke w wè a, se yon moun ou estime ke ou ka fè vi w avè l? Èske se yon moun k ap konprann kòman w vle viv nan relasyon w? Èske se yon moun kòmsi ki ap ki ap soumèt e eske son moun kòmsi ki prè pou pou pou genyen de pwojè avèk ou eske son moun ou wè nan li menm son moun ki ka viv eskew wè avni ou avèk ti diri san pay sa ke ou wè a bon bagay ke m pral di nou la ki trè enpòtan jounen jodi a gen anpil moun ki. fè relasyon, se pa paske yo vle rete avèk moun ke yo fè relasyon an. Men yo jis fè l, yo vle pase yon detwa moman epi that's it, anyen ankò. Mwen menm mwen rele moun sa yo de pwofitè, de gagotè, se konsa mwen rele moun sa yo. Men ou menm ki se jèn fi k ap leve, ou menm ki se jèn gason k ap leve, donk mwen se yon jèn tankou nou. Mwen son jèn tankou nou. Eksperyans ke mwen fè nan lavi, kesyon fi ak gason, se 2 bagay ki vreman kite 2 doulè pou mwen, men sa pa anpeche ke m toujou renmen. Yep! M toujou renmen. Ak yon sèl objektif, aksepte koze avèk yon fi, li aksepte m, m rete avè l pou lavi. Ak objektif sa, se konsa mwen menm mwen wè tèt mwen. E m sonje. E nan yon tan ki pase, lè ke mwen te konn kòmsi e koutize plizyè fi, rive plizyè rive aksepte m kòm mennaj yo, lè sa a, ou te plis santi kòmsi gen yon moun ki te vle ret avèk ou. Ya! Men pandan se tan ou menm, ou vle kòmsi chanje vi, epi se moman sa a, ou jwenn yon moun ki pa vle ret avèk ou. Sa a, li kapab rive m, li kapab rive w, ou menm k ap gade a la. Li kapab rive yon lòt zanmi w, li kapab rive yon kondisip ou, li kapab rive yon fanmi w. Gen de moun, sa m ap di nou la trèzenpòtan, gen de moun mwen konnen espesyalman, sa se istwa pa m. Ok li vrèman sanble avèm sa ke map di an la li andwa pa totalman pou mwen men gen anpil moun mwen konnen ki viktim de sa ok gen moun lè yo te nan banbòch lè yo te nan gagotè lè yo te gen plizyè fi. Se lè sa a, yo te viv alèz e, w ap wè nan plizyè moun ke yo te genyen an, yo te jwenn yon moun, yonn nan yo, ki te vle rete avèk yo. Men imedyatman, ou chanje stil de vi sa a, ou di tèt ou, Hey, laj k ap ogmante, kounye a, sa ke mwen menm mwen vle fè, mwen vle chwazi yon moun pou m stabilize vi m. Mwen vle stab amourezman. E map di nou sa sensèman, gen anpil moun ki reyisi san ke yo pa stab amourezman. Petèt ke lavi an, li ouvri pòt bay chak moun, chak moun gen yon fason, chak moun gen chans pa yo, chak moun gen etwal yo nan vi an, donk nou pa ka inyore sa. Men, ti grenn konsèy ke map ba ou, toujou eseye bat. pou ke ou pèmèt aske relasyon amourez ou li stab. Depi relasyon amourez ou stab, avèk patenè ou, nap monte de pwojè ansanm, nap komsi fè de bagay ki ekstra òdinè yon fason pou ke nou kapab genyen fi. Ok. M ap retounen sou sa ke m t ap di talè a. Gen de jèn fi ki konn santi yo gen pwoblèm paske tou senpleman chak moun ki vini nan vi yo, yo pa vle rete. Chak jèn gason ki vini nan vi yo, yo pa vle rete. Men, fòk ou chèche konnen ki sa ki alabaz de tou sa. Èske ou se yon moun kòmsi ki. ki te konn maltrete yon moun ke w te gen nan vi w, hum, mwen garanti w, mwen garanti w sa, pa gen anyen yon moun fè sou tè a ou pap peye l sou tè a. Anhan, pa gen anyen yon moun fè sou tè a ou pap peye l sou tè a. Souvan nou poze tèt nou kesyon nou di kèt pouki se mwen? Pouki se ou? Petèt ke se ou menm ki konnen pou kap poze tèt ou kesyon kap di pouki se ou? Men poutan ou pat janm poze tèt ou kesyon yon jou? Lè pa egzanp ou ta fè yon seri de moun yon seri de lòt bagay ki pat kòmsi ale an favè yo. Ou pa t janm di tèt ou, A pouki m ap fè entèl sa? Men kounye a la, lefètke w twouve w nan yon sitiyasyon difisil, ou di, Pouki se mwen? Yeah! Pouki se mwen? Hum! Pouki se mwen? Hum! Mwen gen yon zanmi m Chili ki gen yon feyton ki pral soti sou chanèl li ki titre Pouki se mwen? M salye w Dave. Ok mesye dam mwen mwen ap raple nou emisyon sa a li titre Adelante Adelante se yon emisyon ke map panse avèk li chak jou men chak lè poum demare Adelante m toujou gen difikilte m toujou di tèt mwen kem pa gen kamera m toujou di tèt mwen kem manke yon seri de ekipman pouki mwen ta demare emisyon an men sa ki esansyèl sa ki esansyèl se ke se sa ke map pataje avèk nou an se pa se pa se pa materyèl yo ki enpòtan. Li sifi ke, li sifi ke kominikasyon an li pase, tout bagay sètòp. Yon jou map genyen tout sa kem vle genyen pou ke mwen fè emisyon sa ki titre Adelante. Pa bliye chanèl YouTube lan se Mister Chilling, abòne, like epi pataje avèk zanmi w. Se yon nan pi gwo sipò ke w kapab ban nou. Ok. Nap repran pou ou, nou map pale jodi an de lanmou ki se yon santiman datachman e tankou jan BIC di l nan yon mizik, Depi ou renmen ou mèt prepare w pou soufri paske lanmou pa fèt san soufrans. Dèfwa ou konn ou konn wè w poukont ou la. Ou konn poukont ou epi ou pa gen pèsonn. Kòmsi ou pa gen mennaj oubyen ou pa gen madanm oubyen ou pa gen mari. Lè sa ou pa wè pèsonn. Men imedyatman ou gonw mennaj, se lè sa ou pral wè tout moun te gintan sou wout. Tout moun te gintan enterese avè w, tout moun te gintan wè w bèl, tout moun te gintan wè w diz, tout moun te gintan wè w dat. Pandan se tan ou potko genyen, ou pat wè pèsòn. Men imedyatman ou genyen tout moun konsa, tankou se mouch ki wè, konprann, m pa vle repete. Se konsa. E m ap di w sa, depi w nan relasyon amourez avèk yon moun, ou mèt kwè m pèsekisyon fèk karikòman, fèk tanmen. Menm jou w antre nan relasyon amourez lan, se menm jou a ou kòmanse ap jwenn pèsekisyon tou. Enhen, ou pa t konn sa? Ou pa t konn sa? Enben ok, m pral fè yon ti limyè pou ou si w pa t konn sa. Menm jan an ou wè, e vi a li genyen mal, li genyen byen ladan l. Tout moun konnen satan se fòs mal e Bondye se fòs byen. Bondye renmen kòmsi lè nou ansanm nou alèz nap byen viv selon sa istwa rakonte nou e selon jan nou konprann reyalite lavi. Bondye renmen sa ok men dotre pa satan li menm li toujou la pou mete divizyon li toujou la pou mete hing hang. Nap dakò avèm ok men poutan gen de renmen ki fèt se nou ka pa dakò avèk sa wi men son reyalite li ye gen de renmen ki fèt se fòs satan wi ki fè yo fèt nou pral pozem kesyon poukisa map tann kòmantè yo anba anba anba video a. Men map tou di nou tou. Gen de moun, nou konnen byen, nou konn sa trè byen nan koutim ayisyen an. Ok? Ayiti, lakay nou, e gen sa ki, moun yo konn fè sa ki rele e mouchwa. Gason yo sitou. Yo konn fè mouchwa pou ke yo kapab pran fi. Men nap dakò avèm. Sa li pa li pa yon fòs byen non son fòs mal ke li ye. Son fòs mal ke li ye. Eske w panse ke yon nèg, yon jenn gason ki aksepte fè yon chwa pou ke li kapab pran fi son bagay ki nòmal ke li ye? Humm fè mouche fwa pou pran yon fi hein kote kapasite w jènjan men dèfwa ou konn tèlman gen de gason ki konn di yo tèlman renmen yon tèl yo pa konn kisa pou yo fè men non je ne suis pas d'accord pap janm dakò avèk ou se jènjan w ye ou ta al lekòl men jènjan de a koze ak fanm nan si l renmen w l ap aksepte si l pa renmen w chèch yon lòt moun ou konnen k ap renmen w. That's it. Hum? Pou ki sa mouchwa a? Hein? Son fòs mal ke l ye, l ap fè sa. Sa k fè mwen di nou Satan dèfwa e gen de renmen ki fèt, yo fèt a lèd de Satan. Ok. Yo fèt de fason Eske eske m ka itilize le mo ilegal? Hein? Yo fèt de fason ilegal devan je Bondye. Ok. Yo fèt de fason An n di yo fèt san konsantman yon moun. Kòmsi moun nan li achte konsantman w. Kòmsi Li vini avèk yon fòs ki pèmèt aske ou menm ou vin pa ka detache ou de li menm. Sa vle di ou vin adapte ou avè l. Men m ap di nou sa sensèman bagay sa yo se twa seren ke yo ye. Selon sa yon zanmi m te di m. Se twa seren bagay sa yo ye. Depi twa jou pase sou li, li gaye. Sa ka rive, moun nan ka fin pran w ladan l. Fason ke moun nan trete w epi ou menm ou tou santi w alèz ou adapte w avèk li ou pa wè sa anyen epi ou just relax ou cool sa kontinye men m pap ba w manti nap toujou gen ti pwoblèm nan relasyon sa yo fòm de relasyon sa yo toujou gen pwoblèm ladan yo ok ebyen se pou m di nou mes chers amis e gen de moun kòmsi ou wè nan lari an. ki se pa alò se pa sèl gason non ki fè sa fanm yo fè sa anpil tou pou yo kapab gen gason wi m sonje gon gon ti dam te gon patnè nan zòn lakay mwen e etan ayiti e misye te gen te gen plizyè fanm epi gen youn nan fanm yo ki te deside al kay yon bòkò yon fason pou l te kapab genyen mesye an pou kont li ebyen bòkò an genlè bay demwazèl la yon bagay swa poul mete nan yon ju pou misye epi pou li bali yon bagay poul mete anba tèt li men kounya la sa bòkò a bay demwazèl lan pou demwazèl lan mete anba tèt misye demwazèl lan bliye li metel nan ji an epi sak te pou nan ji an al anba tèt patnè a men sa ki mennen lanmò misye misye mouri wi misye mouri wi ok se poum di nou ke se pa sèl gason ki fèl fi yo fèl tou. Menm jan tou, gen anpil fi, yo yo konn bezwen yon moun epi yo mete beny chans sou yo, eske sa son fòs byen kel ye beny chans lan? Nap tann map tann kòmantè yo anba anba anba video a map tann kòmantè yo m panse ke nou genyen bagay pou ke nou di humm nou gen bagay pou ke nou di lanmou frajil se nou k dwe pwotejel si n pa pwotejel Ki sa n ka fè? Èske vrèman, jan anpil nan nou ap itilize lanmou nou fè l nan sans nòmal oubyen nan sans anòmal? Èske vrèman, jan anpil nan nou wè kòman dèfwa gen de moun yo menm y ap viv amourezman, e èske moun sa yo, jan nou wè yo nan lari an, se konsa yo ye anndan kay? Nou gen anpil bagay pou nou ta di sou dosye lanmou an men n ap pran yo ti kal pa ti kal yon fason pou nou kapab vin devlope nan anndan emisyon sa a ki se Adelante papi Adelante li fèt pa w yon jèn e pou lè jèn ok e mwen menm mwen se yon jèn m ap fè l pou nou tout ki jèn sa vle di a nenpòt ki moman mwen kapab envite nou vini e pou nou debat de sijè ansanm pou nou pale e pou nou ede kèk moun ki manke konprann reyalite a pou yo kapab konprann reyalite a byen. Donk, m panse ke e tankou jan nou te di yo, Satan se fòs mal epi Bondye se fòs byen. Gen de renmen ki fèt, yo fèt avèk fòs mal, paske gen moun ki itilize mal pou yo kapte yon moun pou moun nan swa vin madanm yo oubyen vin mari yo. Ok men konsa tou e gen de renmen ki fèt yo fèt avèk fòs natirèl avèk fòs byen an dèfwa relasyon ki konn fèt avèk fòs byen yo menm towo yo rele satan an li genyen de zanj kòmsi ki ap goumen pou anpeche ke moun sa yo yo gen yon vi nòmal pou anpeche ke moun sa yo yo rete konekte. Pandansetan, men moun ki renmen avèk fòs mal lan, moun sa yo, yo pap, yo pa ka rete vre. Yo pap ka rete paske tanzantan ap toujou gen pwoblèm paske Satan se mal li toujou vle. Satan pa janm vle byen. Sak fè mwen di nou depi ou fenk renmen avèk yon moun ou tou nan pèsekisyon wi oh pa fè sa non valè movè zespri ki ta renmen genyenw san ke ou menm ou pa menm rann kont valè movè zespri hein ki ki ann di ann map poze nou yon kesyon ou vle dim ou menm kap gadem la ou pa konn gen movè zespri ki vin kouche avèw nan nwit Hein? Pa fè sa. Pa fè sa. Gen anpil movèz espri ki ki ki ta renmen gen yon kòm mennaj yo. Menm jan ou wè gen anpil nèg nan lari an, jèn fi ki ta renmen gen yon kòm mennaj li, jèn gason menm jan ou wè gen anpil jèn fi ki ta renmen ki di Kèt mwen tèl yn bo ti gason mta renmen genl men ou konn ki defol genyen ou poko konn ki kalitel genyen ou just wèl ou pantan sou li ou sote sou li men ou pa konnen ok sak fè li enpòtan avan ke nou renmen avèk yon moun nou chèche konn kiyès li ye dabò lè sa mpap bann manti relasyon nou lap dire relasyon nou ap dire mesye dam ok. Depi samdi nou an. Fòs byen, fòs mal la toujou la. Satan toujou gen de zanj li menm. Depi ke ou renmen avèk yon moun, li toujou gen de zanj kap goumen pou anpeche relasyon sa li kenbe. Ou pat konn sa? Kit ou kretyen kit ou pa kretyen Aah E lè w kretyen ou pèsekite plis E wè lè w pa kretyen ou mwens pèsekite Yeah ou mwens pèsekite men relasyon w pap twò rete yo pap twò dire Sa k fè li enpòtan pou w konnen depi w fenk antame yon relasyon avèk yon moun ou tou Gen pèsekisyon deyò rapid vit. Ahh ahh ou pa wè lè lè ou te pou kont ou a ou te janm wè moun ou te janm wè moun machando ou ou te janm wè moun rive sou ou humm ou pa wè gen de moun kòmsi yo te yo te wè ou men yo te anvi pase yon moman avèk ou yo pat vle ret avè ou men imedyatman ou jwenn yon moun kòmsi ki vle ret avè ou ki vle pase ki vle pase rès vil avè ou. Wap wè gen anpil lòt moun ka vin sou ou tou. Gen anpil moun ka vin sou ou. Ou pat konn sa? Ou tou konn sa aswè a. Ou tou konn sa kounye a la. M pa konnen si se aswè ou pral gade l, si se lajounen ou pral gade videyo a. Hein? Ou pat konn sa? Emisyon an rele Adelante e se tout premyè sòti emisyon sa. Nou pam se Renald Charles, anpil moun konnen m sou non Mistè Tchilling. Nou ap reyalize emisyon sa pa Tchill Production ki nan Sosua, Repiblik Dominikèn. Donk nimewo telefòn nou se 849 701 44 77. Si ou ta renmen envite nou pou nou vin fè emisyon an lakay ou. Nou pa gen pwoblèm ok nou pa gen pwoblèm nou trè laj avèk tout moun paske nou se jèn ok emisyon sa a se yon emisyon nou pap lage se sak fè nap mande w pou ke ou menm ki se jèn pou mete avèk nou pou nou kapab kenbe m pa konnen whatever kote w rete a. Emisyon ka fèt lakay ou, li ka fèt nan yon lye net, nou ka fè emisyon an nenpòt ki kote. Men m vle kòmsi nou kenbe l paske nou gen anpil bagay pou nou di, nou gen anpil konsèy pou nou pote, nou gen anpil sijè pou nou debat anndan emisyon sa a. Ok. Sitou n ap viv an Repiblik Dominikèn, nou gen anpil bagay, nou gen anpil konsèy pou nou bay Ayisyen. Dezyèm emisyon m ta renmen fè, m ta renmen fè l kote ke n ap pale sou. Konpòtman Ayisyen an Repiblik Dominikèn e kòman Dominiken yo wè nou pa rapò avèk konpòtman anpil Ayisyen. M ta renmen dezyèm sòti emisyon sa a li fèt konsa. Men, ou menm k ap gade a, si w gen anpil bagay ke w ka di, si w gen anpil analiz ke w ka fè, kontakte m. Kontakte Mistè Chilling 849 701 44 77 Nou gen Whatsapp Nou toujou Telefòn nou toujou ouvri Ou ka ekri nou Ou ka rele nou san pwoblèm Ok M panse ke se la nou kanpe pou jodi an. Nou espere ke sa nou tap di yo te fè w plezi. E si gen yon bagay ke nou di ki pa fè w plezi, ou estime ke nou pat byen di l, ou kapab kite kòmantè pou nou. Ou kapab di nou, ou kapab ban nou konsèy, ou kapab pote koreksyon alèz. Nou pa gen pwoblèm avèk sa. Ok, nou pa gen ankenn pwoblèm avèk sa. Mwen renmen nou anpil. M espere ke pwochèn emisyon an, alò se pa se pa se pa fransè n ap pale, nou espere ke emisyon ki gen dezyèm sòti emisyon ki gen pou vini an l ap dire plis tan paske tankou jan nou di w nou ta renmen pale de Konpòtman Ayisyen yo Sendomeng e kòman Panyòl yo menm yo wè nou, kòman yo trete nou, tou sa. Donk, m ta renmen gen de moun, de moun ki avize, ki konnen byen reyalite a. Pou ke nou kapab fon ti pale de sa. M panse ke m te kontan pou ke mwen te fè premye sòti emisyon sa. An di son viktwa ke l ye pou mwen menm. Pou premye sòti emisyon sa. Paske m toujou ap gade. M di kèt bon. Se sèl telefòn mwen m genyen. Donk m pa gen kamera. M pa gen dis. M pa gen dat. Eske m ka fè emisyon an. Men se pa se pa sa yo ki kapab fè nou fè emisyon an. Se. Sa ke n ap pataje avè w lan ki pi enpòtan. E sifi ke ou ka wè, ou ka tande sa ke n ap di an, depi kominikasyon pase, tout bagay posib. Ok, tout lòt bagay ki gen pou vini, y ap vini apre. Nou genyen pou nou fè analiz sou mizik, nou gen pou n fè anpil bagay anndan emisyon sa a ki se Adelante. Adelante E son emisyon ki ap reyalize pwobableman chak dimanch. Ok, alò se pa pwobableman non, se chak dimanch n ap reyalize Adelante. W ap jwenn li chak lendi si Bondye vle nan sware. Nou pa vle ba ou lè ke w ap jwenn emisyon epi pou w pa jwenn li nan lè a. Emisyon an ap reyalize chak dimanch. Dimanch nou ta renmen fè emisyon an avèk 2 jèn, 2 moun ki avize, 2 moun kòmsi ki konnen reyalite ayisyen k ap viv Sendomeng.